otomatikman sa ke yo tande a yo pran l ebyen se pou rezon sa nou menm sou platfòm sa nou toujou bay tou lè 2 antite espas pou yo pale paske yon atis kite yon djaz se pa bagay kap fèt pou la premyè fwa pou dabò konpa nou genyen l se konsa ke n genyen l e separasyon Nemou Siko ki te depi nan kòmansman se pa bagay kap fèt pou la premyè fwa men kan menm nou kapab a chak fwa rive aprann de yo ki ka pèmèt ke yon lòt jèn fè yon lòt wout. M panse jodia Widler antre nan Zenglen sa gen plis pase 5 an e chante 2 album avèk Zenglen e Cercir te gen bon moman ebyen nan bon moman te gen move moman tou e ki vin bay ke jodia Widler pa fè pati de fòmasyon mizikal sa ankò e ebyen moun ki kapab pale de eksperyans sa se Widler pase se li menm ki viv li e li k fèl. Ebyen m t estime jodi a l enpòtan pou nou te fè yon ti pale avèk Widner e ki kapab ba nou esplikasyon e de pou ki rezon e ke finalman e li chwazi fè desizyon sa e nap resevwa Widner nan yon peryòd nou konnen ki trè stresan e gen kowona gen bagay atis la anfòm li t al fè live li pran fredi men kanmenm Lè plen fòm Widlè. Se malerezman se nan se konsa map resevwa w dènye fwa w te pase la a se te yon espas kè kontan nou pat panse nou tap rive nan faz sa a e avan ki n antre nan sa kijan w ye e fizikman emosyonèlman e kijan w ye menm? Bon e Wilfrid nap salye w epi bon nap salye tout fanatik tout moun ki branche konpayi evens nan moman la se yon plezi pou n la malgre nou pa twò anfòm paske depi apre live lan m te pran yon fredi lòt bò an Te gen yon pil friz, donk depi aprè sa m pa t anfòm, donk men kanmenm m oblije m oblije vini e m oblije pase la a paske m panse li enpòtan jodi an e ke pou gen de bagay fanatik yo se pa nan lari pou y ap tande l nan bouch moun men pou yo tande l nan bouch pa nou paske m pa nou pa e premyèman m pa vini pou m vin defann men mwen vini pou m di verite ryen ke laverite pou m di egzakteman ki jan bagay lan ye pou fanatik yo konnen egzakteman de kwa il saji ki sa k pase ou konprann rezon ki fè ke nou. Nou rive la jodi an. Donk se sa apre sa nou la ou konprann nou anfòm. Kijan manman ye pase m konnen ou t ayiti ou fè anpil tan ayiti pandan peryòd kowona kijan la fanmi ye anba. Wi bon monchè mòde an la tout moun te konn sa deja ke manman m te fè yon aksidan kote pye l te kase bagay sa yo donk li la ou konprann li pa vreman anfòm men kanmenm li gen lavi se sa k pi enpòtan e n di Bondye mèsi pou sa. Trèzenpòtan apre senkan plis pase senkan nan Zenglen. Fò n di jounen jodi a si n ap pale de Widler se gras a Zenglen paske talan te toujou la nan vil Okay men kanmenm Zenglen ki te estime lè yo te dekouvri yo te wè gen bagay yo fè mwayen nesesè pou yo ta antrave o Etazini pou yo entegre w nan djaz la menm jan Zenglen fè pou anpil lòt djaz. M panse sa se yon premye bravo pou n bat pou Zenglen. Jodia si nap pale avw etanke Widler Octavie se gras a Zenglen e pou tout fanatik Zenglen tout mizisyen e pè Brutus li menm e ki te fè chwa de ou e eske ou gen yon mesaj spesyal pou moun sa yo? Bon e premyèman map di mèsi a staff Zenglen an e pou opòtinite ke yo te ban mwen poum te kapab moutre le mond talan kem genyen e jan sot dil lan si mka wid jodia se gras a Zenglen bon anvan gras a Bondye paske se Bondye k bay talan. Ou konprann sa m di w lan epi aprè sa se gras a Zenglen donk pou sa m remèsye nèg yo pou tout lòv ou konprann ke m te jwenn nan yon peryòd de tan pou espas yo ban mwen tou pou m te moutre lemond sa m genyen kòm talan ou konprann sa m di w lan m remèsye paske jan m di an Zenglen se djaz mwen l ap toujou rete djaz mwen Zenglen toujou nan kè m se byen malere ke gen de desizyon ke nou konn rive nan de moman nou oblije pran, pa paske se sa nou vle, pa paske se sa nou anvi, men paske nou oblije pran l. Men Zenglen se djaz mwen, e nan chak entèvyou m fè, m toujou ap di sa, ke Zenglen se manman m, mwen se pitit Zenglen. E sa p ap chanje, menm si nou pa ka kontinye ansanm, sa pa vle di ke. Ke kòmsi zenglen pa djaz mwen, zenglen toujou djaz mwen e pa genyen ki chanje sèlman m pa sou stage a zenglen men pa genyen vreman ki chanje paske zenglen ap toujou rete manman m e depi m tap grandi m te toujou renmen zenglen tout nou tout se fanatik zenglen nou ye ou konprann donk se te toujou yon rèv e m vin nan zenglen. Donk m panse ke m fè sa m te sipoze fè an. Donk si sa pa ka kontinye jodi an, m panse ke men nou oblije, nou oblije fè yon lòt wout. Ki mesaj pou tout fanatik Zenglen ki te welcome ou a 2 bra ouvè, jiskaprezan ki kontinye ap sipòte w? Map di yo mèsi. Paske san fanatik sa yo, m pa kwè ou tap fè. M pa tap anyen menn. Mèsi anpil tout fanatik, tout moun ki te toujou sipòte m, konseye m. E jan m toujou di l, m se yon ti jèn, ou konprann sa m di w lan. Nan lavi ou toujou gen anpil pou aprann. E men gen anpil fanatik ki te toujou ede m, sipòte m, ban m konsèy. Ou konprann e m trè kontan pou sa e m panse konsèy yo itil mwen anpil tou, m pran anpil m tande anpil e sa fè m grandi tou. Donk m di yo mèsi pou sipò yo e m konnen ke sipò an pap kanpe la, y ap toujou kontinye sipòte m, ban m love. Trè enpòtan e a chak fwa yon mizisyen kite e nan biznis nou an kijan l fèt, se swa djaz la diskredite mizisyen an pou pase e pou pase l oubyen yo diminye l pou talan l E se konsa l fèt. E lè konsa, depi mizisyen an pa pale, l parèt yon lòt jan. Jounen jodi a, nou pa ta vle, se nan voye moute, se nan lari pou n ap konnen rezon ki fè w pa nan zenglen. Ou menm pèsonèlman, yè swa w voye lèt la, e pou ki rezon jounen jodi a w pa fè pati de ekip sa ankò?
Bon, jan m te di l nan kòmansman an, m pa vin la an pou m vin. Pou m vin voye monte. M pa vini m vin defann tèt mwen. M pa vini pou m vin pase pou pi bon. M pa vini pou m vin pentire pèsonn moun. Mwen vini pou m eksplike fanatik yo egzakteman sa k pase ki mennen a desizyon sa a jodi a. Ok.
Eske se yon desizyon emosyonèl? Li pa emosyonèl. Paske avan desizyon an, Pa bliye ke mwen menm m pral esplike fanatik yo de bagay ke m viv ki petèt ke yo pa konnen
ke m viv ki kreye fristrasyon ki paske se konsa bagay yo gon kote yo kòmanse ou konprann men m pral esplike fanatik yo egzakteman sa ki pase
avan cho an ki koz mwen rive a desizyon sa a jodi a. Ok. Kijan w te abouti a desizyon sa a paske yè swa nou resevwa lèt la. E ki dènye ti gout dlo ki ranvèse bokit la? Bon,
monchè, pou kòmanse, anvan peryòd kowona a, m kwè an fevriye, mwen te gen pou m desann Ayiti. Paske nou konnen ke manman m fè aksidan, donk pye l kase, se mwen menm ki premye pitit, donk tout bagay se mwen menm ki jere yo. Se ou ki tèt fanmi an?
Yes, mwen ki tèt fanmi an, m te gen pou m desann Ayiti. poum tal jere bagay ka doktè pou li pou terapi tout bagay sa yo poun wè si la reprann vi vil kel te gen anvan poul ka mache tout bagay sa yo so mte oblije desann ayiti men desann ayiti an se pat sèlman e pat sèlman kòmsi pou rezon sa pandan map desann ayiti an tou mtap pwofite travay sou albòm zenglen and mte vin desann efektivman e lèm rive ayiti. vin gen kowona, epi bon, m vin, m vin, m vin nan enposibilite pou m retounen isit, paske pa t gen flight, tout bagay sa yo. So, pandan m anba a, m te pwofite travay tou jan m di w lan sou albòm, sou mizik pou albòm Zenglen, paske nou t ap prepare albòm nou. E, monchè, pandan m Ayiti an, pandan m Ayiti an, M pa, bon, m pa fokis sou, paske nou konnen pa gen bal, pa gen yon seri de bagay, donk nou vin yon ti jan dekonekte. Men, m pral vin tonbe sou yon flyer ke Djaz lan fè ki di ke yo pral fè yon live. Men m pa t okouran de live sa. Pa gen moun ki te rele m ki di m, Wid, nou gen entansyon, nou gen, nou gen, nou gen an pèspektiv pou nou fè yon live. Ok. Men sa k ap fèt, men sa k ap fèt. Avan nou rive la, nan tout peryòd kowona a, pandan w anba a, Eske te gen koneksyon? Eske ou menm a Pè Brut nou t ap pale? Oubyen ou menm avèk djaz la? Paske menm lè ou pa prezan fizikman, nou gen Whatsapp, tout djaz gen platfòm Whatsapp, tout djaz gen fowòm. Eske te gen entèraksyon? Oubyen tout moun te ap jere kowona fason pa yo, jan yo pa yo? Bon, e raman, pran lè, pa egzanp, gon bagay enpòtan yo bezwen di m, yo gen pou yo di m, Maestro Brutus gen dwa tcheke m, li di m, Wid, men, men sa k pase, men sa k pase. Men, lè flyer a vin sòti, donk, yo just voye l konsa, m pa gen okenn enfòmasyon, m pa konn anyen. M pa di anyen tou.
Ou pa di Brutus anyen, ou pa di. M pa di anyen, m just di, m just di ok, m just di ok. Apre sa Brutus di m. Èske yo te voye l ba ou pèsonèlman oubyen se. Yo lage l nan fowòm, Zenglen gen yon fowòm, yo lage flyer a nan fowòm nan. Ok. Lè kounye an yo lage flyer a nan fowòm nan, m pran flyer an, m poste l. Apre sa Maestro Brutus pral ekri m an prive pou l di m ke Wid, fò w ta vini paske fòk nou fè yon live, nou pa ka fè live la san ou, tou sa. Men apre m pral, se apre m pral vin konnen ke. Desizyon sa a, se paske gon mizisyen nan djaz lan ki di ke paske de yo te gentan pran inisyativ pou yo fè live sa a san mwen. Ok.
Sa se premye live ki te anonse a. Egzakteman. So, men gon mizisyen, yo, daprè sa m aprann, ki di ke, mizisyen an di ke nou pa ka fè live la san Wid, si n ap fè l san Wid mwen menm mwen p ap jwe. Yeah. Paske fòk Wid vini. Ok. E yo pral vin nan obligasyon pou yo rebat kat lan. Donk yo rebat kat lan. Yo di yo paka fè live la san mwen kounya maestro Brutus gentan an kontak avèl li di m monchè Wid fòk ou vini bagay sa nou oblije repòte live lan paske ou pa la fòk ou la m di maes pa gen pwoblèm. Men poukisa ou pat di Brutus bon m pat okouran o kòmansman why. Non m pa di sa m pa di sa m pa di anyen. Ou kite sa pase. Wi men m menm jan m abitye kite anpil bagay pase e ke ke moun yo pa konprann yo panse mwen menm mwen lè kounya Yo vin chwazi yon dat pou dezyèm live lan. M gen prèv la a sou telefòn mwen, mesaj voice note. Paske gen bagay k ap sikile ki fè konnen ke yo fèb. Gen bagay k ap sikile, nou gen Guy Wewe ki se yon konfrè ki te fè yon entèvansyon yè swa, daprè sa l di, daprè sa yo di l, Zenglen ta fè tikè plis, 2 tikè pou e pou ta rantre e ke ou pa t antre. Eske eske te gen sa vre paske sa se sa Guy wewe di siman son moun nan ekip ki se gen an. Si moun yo vle prèv lan map bay prèv lan ke maestro Brutus te vin pale avèm sou sa li dim Wid fòw rantre chwazi yon dat nan juin se mwad juin li te ye nan juin pouw rantre paske fòk nou fè live lan e nou pap fèl san ou m di ok maestro pa gen pwoblèm e nan demen Misye pral relem nan aswè misye rele mwen men mtap domi ou konn kijan ayiti ye bagay sa yo pwoblèm sinyal tou se nan maten mvin jwenn miss call lan mwen ni Kenny Sena ni Maestro Brutus ap relem mdi Maestro m wè w tap relem sou wi mtap domi se kounya m wè sa li dim ebyen monchè se yon tikè nou te jwenn pou ou Yo t alarechèch? Wi yo tap chache yo jwenn youn
yo tap tou pranl pou yo tap relem pou yo mandem si dat la bon pou mwen poum monte so lè kounya yo leve yo leve maten nan maten. Yo wè yo gentan prann. M di enben ok maestro pa gen pwoblèm. Li di enben Wade fò w toujou panse sou dat ou ka vini an paske fòk ou rantre nan jwe an paske nou vle ke pou vini pou nou kapab jere live lan. M di maestro pa gen pwoblèm. Aprè maestro an jere afè tikè l voye tikè an ban mwen. Apre yo fè tikè a?
Aprè wi yo fè tikè an pou 3 jiyè. Ok.
San ke yo pat mande m si dat la bon pou mwen non. Mwen di maestro pa gen pwoblèm mwen make sure ke m regle sa m gen pou m regle pou m kapab monte. Maintenant, m soti Ayiti, le 3 jiyè. Men, men, e ban m pwomosyon la. Men, tout avan sa, te gentan gen preparasyon k ap fèt pou live la? Repetisyon ap fèt, djaz la t ap prepare? M pa konn anyen. Èske w te okouran? Non. Èske menm pa voye sou nèt yo di w n ap prepare, men sa k ap fèt? Yo di w, ou menm kote w ye Ayiti, w te ka fè tèt ou travay ou te ka fè ba? Se sou ke m konnen y ap repete, m konnen y ap prepare, men mwen menm mwen pa konnen anyen nan sa k ap fèt. Donk pa gen moun ki di m, Wid, men ki ide ke nou, men sa n anvi fè, men sa n ap fè, men sa nou p ap fè. donk m pa konn anyen ditou m just moute. Pou vin ou menm ou konnen wap panse lèm moute na fè preparasyon pam. Egzakteman egzakteman m di bon lèm moute ma konn tout bagay epi na fè sa pou nou fè an efektivman m moute m moute nou vandredi ki te 3 jiyè e ou konnen premye jou an m moute m fatige so m repoze mwen dezyèm jou an m kwè nan maten ki samdi ou konnen m fè 4 mwa deyò brother machin mwen kanpe fòm fè sèvis gon seri de bagay fòm jere men te gen repetisyon so m make sure ke m debouye m. Malgre m te fatige jan m di w lan, ba lan pou konn Ayiti m te ye bay so m vini, kò a pa t twò fin anfòm tou, men m reziyen m debwouye m pou m gentan fè sa m gen pou m fè pou m ka al nan repetisyon. M kouri, menm machin mwen pa t m gentan m fè fè ti pase men ladan l pou mwen pou m kapab deplase. So, repetisyon an te gen te gen pou l kòmanse a a senkè, a senkè. Nan kouri monte, li gentan katrè m pa ko deplase. pandan m pako deplase an gen lapli kap tonbe tou te gen gwo lapli kap tonbe
kounye an m di maestro map vini wi men gen anpil lapli kap tonbe m paka fè speed map rive jou sa m rive nan repetisyon premye jou repetisyon an m rive nan repetisyon a 6 è konsa ou 6 è edmi yon bagay konsa m rive lè m rive te gen anpil lapli kap tonbe tout moun konnen l tout mesye yo konnen l e si e mezanmi si gon bagay map di la. Ki manti ke Maestro Brutus rele pou di Wood wap bay manti? Paske mwen pa janm bay manti, mpa vin bay manti brother. M vin pale avèk kèm menn. Men lè w rive an reta eske kijan welcome nan te ye? Bal esplike w, lè m rive anndan m salye tout mesye yo, nou pale bagay sa yo men m te jwenn nèg yo kòmanse repete. Kounya mwen di bon m wè nèg yo stil ap repete pou Eminix mwen di mesye pa bliye ke m sot fè 4 mwa Ayiti m vini mesye m panse se moman pou nou ta di m egzakteman kisa m gen pou m fè kisa m pral fè pou nou ta di m ok ki mizik ki men plan an men tout bagay paske m pa konn anyen nan sa kap fèt mesye yo di m bon ok kòmansman mizik pou w la wap chante Sensor Lioza. Humm son bout lap ye e apresa poun rantre nan love is forever bagay sa yo e humm se sa lap ye bagay sa yo epi bndye men mesye ann prann pou mwen yo komanse pranl pou mwen efektivman epi repetisyon te gen poul fin a 8 è kanl fè 8 è tout nèg deploge enstriman sou mwen. Kman tout nèg deploge eske maestro Jean Brice Duzericien di repetisyon fini oubyen mesye ou tan reta. Repetisyon. Donk tout nèg deploge, yo di ke se lè yo fin repete, bon, fò y ale. Mwen di, Mesye, m fenk vini, nou ta pran yon ti tan pou mwen, nou ta ban m yon ti bagay ekstra, paske kounye an m ap pran mizik pa m.
Okontrè, m mande Maestro Brutus, si m manti nan sa m ap di yo, m di sa wi. Maestro Brutus ka rele nan show an la, pandan m ap pale la, pou l di, Wid, w ap bay manti, nan tout sa m pral di la yo. Kounye a, èske Maestro a te pliye bagay tou? Non, kout li te.
Kòmanse ap debloge men apre sa l rete avè m li di li rete l kanpe l ap jwe e gen kibòdis lan tou ke ki te gentan retire kibòd li m di misye ban m yon ti tan non baz ban m yon ti tan menn omwen ma gentan kòmanse bay misye e fò m di w tou ke nèg yo te gentan planifye dat pou tout bagay nèt donk m just vini mwen menm se vini m vini konsa men an reyalite pa t gen plan pou mwen vre e m pral pwouve moun yo sa kounye an.

Lè yo vini nan Lè yo vini nan repetisyon an, nou kòmanse. Men m di, Mesye, pa bliye m te di nou avan yè fò nou repete pou mwen paske mwen menm, m fè kat mwa deyò, nou fè kat mwa n ap repete. Donk, m panse ti tan sa se pou mwen pou nou ta konsakre l pou m pou m byen enbi de sa m pral fè, pou m konn sa m pral fè pou m travay. Yo di ok nap komanse yo komase efektivman pou mwen menm jan yo te fèl lan yo pran Saints Warriors an paske yo fè tranzisyon ou konnen tranzisyon se de Saints Warriors a All Of Us Forever an so yo fèl pou mwen sèlman aprè sa yo retounen ap pran mizik pou Eminix yap repete mwen pa di anyen ankò.
Repetisyon se de 4 è a 8 è. M chita, m kite yo ap repete, ap travay mizik Eminix. Pandan m fè 4 mwa deyò, yo fè 4 mwa y ap repete a Eminix. M chita. Men depi anvan mwen soti fò m ap tounen la a, pandan m rive m ap fè yon ti kite sa la m ap tounen dèyè. Depi anvan mwen rantre sot Ayiti, gen de bagay k ap pase ke m sou men m. Ok. Ou te gentan.
M ap fè moun, wi, m ap fè moun yo konnen ke nou. M di nou pa bliye ke m te nan pwosesis albòm avèk djaz lan. Pandan ke mwen Ayiti, djaz lan sòti mizik, se nan fowòm mwen tande mizik lan. Kòman?
Jan m di w lan. Dènye mizik Zenglen an? Se nan fowòm mwen tande mizik lan pandan m Ayiti. Kòman sa a fèt? M pa konnen.
M pa konnen.
Kidske mizik resamman yo met deyò a. Se nan fowòm mwen tande l pandan m, m chonje m, pandan m Ayiti, m kwè m te Jakmèl. Gon zanmi m ki tande mizik lan nan fowòm. Li di m, O, apa djaz ou sòti mizik men nou pa di m sa. M di, Sòti mizik? Li di, Wi. M di, Ban m tande. E se konsa m tande mizik lan tou. Yo di gen no input, no knowledge. M pa konn anyen nan anyen ditou, jan m di w la. Donk, depi Ayiti, mwen santi. Maestro Brutus, se a di, y ap travay mizik la, ni Maestro Brutus, kòm maestro, ni lòt chantè a, Eminix, yo pa. M pa konn anyen, m di w m pa konn anyen. Yon sèl bagay mwen ka di. de mizik lan. Maestro a te ekri tèks lan lage nan fowòm nan, li te voye l ban mwen tou, m te di Maes, m ap gade l, n ap fè ti travay sou li. Bro, aprè sa, mizik sòti, m tande l nan fowòm menm jan ak tout moun, tout fanatik. Sa se premye bagay, donk m santi gen yon bagay ki wrong. Men m vini, m pa di anyen tou. Pou m kontinye. nan pati m te ye an lè kounye a m rive nan repetityon yo kòmanse m wè nèg yo yo lè m fin di yo sa m wè yo pran aprè sa se mizik eminix ke yo stil ap repete mwen chita paske m pral lè m fin rakonte moun yo pati sa m pral rakonte moun yo fristrasyon bagay ki te genyen depi avan ki fè ke reyaksyon m genyen yo. M vin oblije genyen yo. Lè kounye la n ap. Kounye a m wè y ap yo pa repete pou mwen. Inèdtan, dezèdtan. Pase, te gen repetisyon se de katrè a uitè. Lè m wè l fè uitè kenz, uitè kenz ou ven konsa. M te chita sou yon spikè, m t ap fè koral, m chita. Bro, lè m di w m chita a, m pa nan mwen paske mwen rantre sot Ayiti, m wè gen de bagay ki fèt, m santi ke rantre mwen vini, rantre m rantre a se kòmsi se yon nèg ki vini men ki pa gen plas li la, ki pa la. Sa vle di ke. m pa la donk show tap fèt men m pat enkli vreman bro m santim m pa nan mwen menm malgre lè repetisyon rive wi repetisyon ta fin a 8 è li 8 è 15 ou 20 mwen dekonekte mikwo m m ale nan machin mwen e m di sa deja wi si map di on bagay la ki pa verite m nan emisyon la m konnen maestro Brutus ap gade l ke Maestro an rele pou demanti Widler Octavius di wap bay manti e mwen gen prèv paske m gen lontan map sanble ti prèv mwen tou m gen prèv yon pakèt bagay men janm di nou an m pa vini. So kounya ou ale nan machin nan eske repetisyon an kanpe fini sa maestro a fè. Tande maestro an sòti deyò.
Li di m, Wade, sa k pase? Apre w sòti kite repetisyon an? M di, Maes, sa k ap pase nan djaz lan la a pa fè m plezi menm. Mwen ka konprann. Poukisa nou pa just sensè avè m? Sa ka rive, Maes. Nou gendwa pa ka fonksyone ansanm. Men, nou pa oblije fè l jan n ap fè l la la. M santi m pa gen plas mwen. Se kòmsi on nèg nou bezwen mete, nou mete deyò, men nou pa vle di ke nou mete l deyò, nou vle se li k pran desizyon an pou tèt li. Nou mete l enkonfòtab pou li menm li vire do l l ale. Maestro Bouzi di m, Wid m pa konprann sa w ap di a, desann pou nou pale. M pa fè m pa fè rezistans, m pake machin mwen, mwen desann, m ap rantre a Maestro, m ap pale a Maestro an pou n al anndan. Lè m rive anndan, men sa m pral di an la, m pa ta vle lonmen non misye non, paske m fini a sa, m padone misye pou sa l fè a. Paske m konprann m konprann reyaksyon misye a, m konprann kisa k fè misye te fè sa l te fè a e m te pale a misye. M pa gen okenn pwoblèm a misye ankò, nou pale nou salye, m padone misye. Men m ap eksplike l. Lè m rive nan kibòdis lan, ki se JB, m jwenn misye ap pale, misye di ke m son ti frekan, m son nèg ki dis ki dat, o m vin la, m dekonekte mikwo m, m ale, son frekan m ye, kòman m fè dekonekte mikwo m, m ale, o li bagay se paske son frekan m ye, depi nèg sa yo chante yon mizik ki fè it yo konprann son pakèt afè yo ye, yo pa anyen, yon pakèt istwa. M sezi, e mwen menm ki te gentan. konnen ke gen de bagay si m kite emosyon pote m ale yo pral fè jan abitye fè pou fè konprann ke se Wid ki di s ki dat mwen di frè pa m m pa gen pwoblèm avè w non si w vle kite djaz la pou mwen m pa fè w anyen m pa gen djaz ou konprann si w santi si ke w pa ka ret bò kote m prefere m deplase petèt se mwen k pwoblèm nan ou pa bezwen kite djaz la pou mwen mwen tou pran wout mwen m retounen pou m al nan machin mwen. Misye swiv mwen deyò al soti poul vin goumen poul plonje sou mwen se 2 moun ki kenbel gen youn se zanmi Eminix youn se zanmi Eminix ki kenbe misye. Misye swiv ou deyò a? Deyò a poul vin goumen avèm pandan m kanpe m pa fè misye anyen m pa di misye anyen map ri ok misye vin plonje poul goumen avèm se kenbe yo kenbe misye ok.
Kounya m di frèm banm di yon bagay wè mwen menm mwen son moun ki respekte moun men m pral tou di yon bagay pou fanatik yo konprann wè nan biznis sa depi w son nèg ki gen karaktè brother moun pap renmen w wap pase mizè wè lè w son nèg ki gen karaktè papa ki pa pran nenpòt bagay nan men moun yap toujou fè w pase pou bèt nwa yap toujou fè konprann ke se w k pa bon ke w gen tout defo sou latè fò w parèt lèd mwen m son nèg ki gen karaktè. Men kounya la lè sa fèt yo kenbe misye sa pa vin fèt ki. Mwen di misye e gason nou ye si m te gen yon pwoblèm avè w m tap kanpe pou m jere l an gason ansanm avè w Ok baz, e m tap di w li tou, oubyen jan pou n jere l lan nou te ka jere l. Men m konnen m pa gen avè w, li di wè m di wè m kanpe se moun kap kenbe w, m di wap pale avè w se moun kap kenbe w pa plonje sou mwen. Kisa m fè w zanmi m? M di misye èske w vle pale avè m? Paske se gason nou ye, an nou jere l an gason. Misye di m pa gen pwoblèm, m di frè m, m pase de men nan kou l, m di frè m, èske on jou vin nan djaz la m janm derespekte w? Misye di non. M di misye eske m janm di yon bagay ki deplase? Misye di non. M di ki pwoblèm ou avè m? Li di non m two frekan, ou pa gen dwa nou fè 4 mwa ap repete la, ou pa la, epi konn ap m di m pa la eske se mwen k te vle pa la? Oubyen se yon sikonstans ki fè ke m pa la?
Li di non, se paske ou fè nou fè 4 mwa la ou vini, e kòmsi nou wè ou pa sou repete. M di non, mwen vini men m wè nou pa sou repete pou mwen. Donk, se sa ki fè m fristre, ki fè m deplase. Ok.
Misye vin konprann? Kounye a, misye di non bagay, o se konsa bagay. Kounye a, m di misye, poukisa ou rantre nan pèsonalite m konsa pou w ap di m de bagay?